Pwen moun dim Brezil pa bay opòtinite Mwen anpil jèn ap kite Brezil koz ke Brezil pa bay opòtinite Mwen imajine w 600 kou gratis ak tout sètifika Yon video a kòmanse Bonjou bonswa tout moun Mwen espere ke nou tout anfòm Jodi a mwen pote yon super video pou nou Jan ke nou sot tande la 600 kou gratis ak tout sètifika Valide. E sè sur ke nenpòt kote wap viv Brezil la nan nenpòt estado ou kap gen aksè avèk 600 kou sa yo. Men avan video a kòmanse pa bliye like video a, abòne a kanal la si ke w poko abòne a kanal la e pa bliye pataje video sa avèk yon zanmi w. Mwen pral baw tout sa w sipoze fè ok pou w gen aksè avèk kou sa yo. Like video a pataje avèk yon zanmi w. Epi an avan. Anpil fwa gen moun ki di ke yo pa jwenn anyen Brezil, yo wè Brezil pa bay anyen ditou, epoutan anpil fwa gen moun kap chèche opòtinite yo, opòtinite sa pa janm rive jwenn yo ok. Opòtinite yo anpil fwa rive jwenn moun ki pa bezwen yo, ki pa nan nesesite yo. Moun ki pa menm la pou yo, kap di yo tounen ayi ok. Men, jodi a mwen pote pou ou 6 san pou sa. Ou menm menm ki enterese, ou menm ki vle aprann yon bagay, ou menm ki vle aprann yon metye, ou menm ki ta vle pou ou ranpli CV ou avèk anpil kou, ok. Imajine ou, ou pap peye yon goud pou aprann kou sa yo, epi w ap kapab mete yo nan CV ou. E sètifika yo, yo valide pou tout Brezil la. Se vrèman enpòtan, ok. Pou rezon sa a mwen fè anpil rechèch, e jodi a mwen pote pou ou. 600 kou gratis. Yo pa limite, ou ka chwazi aprann 5, 6, kantite ou vle a. E pou sètifika yo, w ap sèlman bezwen yon ti kras kòb ke w kapab jwenn sètifika a nan fen kou sa. A la fen kou a, sètifika a li fakultativo, sa vle di se si ou vle ou pran sètifika a, si ou pa vle tou ou ka kite l. Men imajine ou fin aprann yon kou, se nòmal pou w peye ti kras kòb la pou w pran sètifika a. Pou w pran sètifika ou ka peye yon 50, 50 reais a 60, 70 yo. Sa sèlman pou arive jwenn sètifika. Sa vle di ke w ap peye aksè avèk tout materyèl yo, epi pou aprann kou a, e apre ou kapab pran sètifika. Pa rete chita ok, pa rete chita, li vrèman enpòtan lè ke nou gen plizyè e bagay nou konnen ok, sa vle di lè ou rive avèk seve w la yon kote, li prezantab. Pa sèlman rete ap pèdi tan w, men itilize tan w pou ke ou aprann bagay ki vrèman enpòtan. Mwen pote 6 san kou sa pou ou, paske m konnen ke ou nan nesite l, ou bezwen l. Paske m konnen ou se moun ki kap chèche opòtinite. Pa sa yo kap di konsa pa gen opòtinite, men ou se yon moun kap prepare pou ke ou kapab jwenn opòtinite a lavni. Pou rezon sa mwen pote 600 kou sa pou ou. Pa bliye, pran sètifika ok. Pa kite sètifika paske lap vrèman enpòtan e pa sèlman aprann kou a men pran sètifika. Yon ti detay sou kou a, e kou yo yo pa ou pap jwenn yon pwofesè ki pral chita kap esplike, sa vle di ke tout bagay yo alekrit. E w ap gen posibilite, w ap gen aksè pou w telechaje materyèl yo. Sa vle di ke ou ka pa gen entènèt, epi nenpòt kote ou ye a, w ap li, w ap fè lekti, w ap wè tout bagay nèt, oke. Paske li vrèman enpòtan. Sa vle di si w pa gen entènèt nan lari, ou ka toujou telechaje l lakay ou. Epi nenpòt kote ou ye a, lè w nan bis, ou nan travay, oke, ou nan poz, ou ka toujou li materyèl sa yo. Yo vrèman enpòtan. E mwen pote 6 sankou sa pou ou. M twouve l vrèman enpòtan, oke. Men pa bliye like videyo a. Epi abòne a kanal la, patajel avèk yon zanmiw paske anpil fwa gen moun kap chèche opòtnite a yo pa jwenn li. Men ou menm ki rive jwenn video sa, fè yon zanmiw jwenn li, e mkwè lap ede yon fanmiw ou yon zanmiw anpil anpil. Mwen pral montre nan ekran notebook la kòman ke nou kapab gen aksè a tout materyèl sa yo, tout sa nou sipoze fè ok pou ke nou kapab arive e

E map kite link lan nan deskripsyon video a, nou pap menm bezwen al nan fè okenn rechèch sou google, nap wè e sou paj mwen la, sou site mwen ya la, nap sèlman klike sou link lan lap voye nou sou site sa, nap byn tonbe la blow sou kou gratis yo. Nap gade premye kou la, nou gen kou e auxiliar administrativo, nou gen informatica basica,

pou ke nou gen aksè avèk materyèl yo. Pou gen aksè avèk materyèl, si m ta pran yon kou, mwen, m ap pran premye a. Ok, m ap vini sou ekriti ble, wè ble, ok. Ok, kote m make matrikule si, ok. M ap klike sou li. Y ap mande pou mete email ou. Kounye a m ap vini m ap mete email mwen. La mande pou mete mot pas la. Yo resman mete mot pas la. Ok, ou fin mete mot email la tout mot pas ou. Pa rentre. Non, nou ka wè mesaj sa ki ekri an la, ke l pa posib pou mwen antre pou ki rezon. Paske mwen ta lantre san ke mwen pot ko fè e kadastro. Ou sipoze vini la, ok.

Ok. Mi tan kadastrado. Mwen apre kou al. Mwen ap ap selman klike. Pou mwen akse avèk e aoulas yo. Mwen ap selman klike sou li. Mwen ap gen akse avèk yo.

Jan m te di a ok m te di pat gen pa gen materyèl epa yon video yo ye ok se al ekrit nap gade a la ok se konsa yo prezante yon fason ki byen òganize e wap lòp fini 1 an wale nan 2 wap vin nan 2 a la ok lòp fini 2 a wale nan 3 jiskaske w fini nèt epi pou fè demande Sètifika. La si w vle ba l zoom wap ba l zoom. Ok. Ou ka ba l zoom. Gen anpil kote ou ka mechi ladan w la. Si w vle ke ou ka toujou telechaje e materyèl complementar. Ok. Wap klike sou ekriti sa la. Ok. Telechaje materyèl. Ok. Ap telechaje an pdf. Ok. Ou ka toujou telechaje ou met sou telefòn ou. Nap swiv la ok. Tout sa yo la se telechaje telechaje si ke ou ta al nan kote ou pa gen entènèt ou pa bezwen preokipe ou sèlman telechajel lakay ou epi nenpòt kote ou ye a ou nan bus nan nenpòt sa ou ta ye a wap sèlman klike sou li sou wap telechaje apre ou kapab ap swiv yo e se tou ok pa gen okenn detay ankò mwen kwè ke sa la se meus dados se donew yo se vrèman senp ok.

Pa gen plis detay ankò non se vrèman senp jan nou swiv li nan video a ok pa gen anyen konplike la mezanmi e pran kou sa yo ap vrèman enpòtan paske konesans lan e se li k konte ok pa rete pou n di pa gen video ladan pa gen lòt bagay e li vrèman enpòtan. Se vreman enpotan. Mka trouve se vreman senp pa vre? Se vreman senp pa gen anyen ki konplike selman telechaje materyel ou si w pa gen entènèt lakay ou nenpot kote apre w pa nan pèdi tan olye si w ap gade video sou facebook video sou youtube bagay ki anpil fwa ki pa telman entèresan ok olye w ap pèdi tan w pran plezi gade feyton just itilize tan sa yo aprann kou sa yo paske yap ede w alavni ok. E demen ou pap parèt avè silvo la yon kote pou l tou blanch. Wap parèt a silvo la pou al ranpli avèk anpil kou. E sè sur ke yo pral mande ki kote ou aprann kou sa yo. Ou konprann? Sa vle dir ke depi silvo bèl, yo pral mande ki kote ou aprann se ou aprann kou sa yo. Silvo a bèl epi wap gen sètifika nan men w sèlman ou kapab prezante nenpòt kote ou rive a. Se bagay ki valab ok nenpòt kote ou ye nan Brezil la. Mwen espere ke video sa a te ede ou anpil anpil e pa bliye si gen dout oubyen si gen difikilte, Nou ka just ekri m sou messenger, sou Nou ka ekri m sou Facebook, nou ka ekri m sou Instagram, sou TikTok osi, nenpòt kote a se toujou menm non an se Chilantoine, nou ka toujou ekri m ok map ede nou. Map ka ba nou yon support technical pou tout moun ki ta bezwen èd ekri m e ou menm tou ki ka kite yon kòmantè osi e si m pa ka ede nan kòmantè map fè nou ekri m sou Facebook oubyen si So e dout ou gen an li vrèman anpil anpil ekrim sou messenger oubyen e e facebook e m pap di facebook non ok messenger se menm bagay la ou ka toujou ekrim an sou instagram osi mwen menm map kapab ede w si ke video sa te ede w pataje l avèk yon zanmi m pap di si ke l te ede w paske m konnen video sa sè sur ke l te ede w paske se bagay ki vrèman enpòtan pataje l avèk yon zanmi w fè yon jan yon bon zanmi w jwenn li voye l sou status ou nan yon gwoup ok fè anpil zanmi w jwenn li. Epi pa bliye abòne a kanal la ki se Sheila Antoine nan e map toujou pote kontewd ki vrèman enpòtan pou nou sou kanal sa pa gen anyen ou pap jwenn se bagay ki vrèman enpòtan map Yon bagay ki vrèman enpòtan osi ok si nou ka wè ke imaj mwen bèl konsa e nou ka wè ke montaj vedeyo m yo toujou byen ok tout bagay nèt e sèlman map di nou se de A a Z se JF production ki voye m friz ok. Depi pou kanpe dè kamera jis pou fè montaj video yo tout bagay nèt la se JF production nou ka toujou tcheke e map kite link JF production an nan deskripsyon video sa ke nou ka toujou pase pou ou menm ki ta renmen aprann fè montaj video e anpil lòt bagay ankò misye gen pou li pote pou nou se yon jèn kap travay e vrèman du ok avè di ke nou ka toujou pase wèl sou kanal li a gade video se vrèman enpòtan map kite link la nan deskripsyon video sa nou ka toujou pase wè JF production Kap fè yon bèl travay ok. Merci a ou ki tap gade video a merci a ou ki abone a kanal la merci a tout moun ki like li merci a ou kap kite yon kòmantè swa pou felisite oubyen pou mande èd oubyen yon bagay ou te manke konprann e kite yon kòmantè e map la pou m ede nou merci anpil se te zanmi pa w Sheila Antoine map sèlman di tchaw tchaw atè ou próximo vídeo fui.